Bonjou, bonswa medam mesye, byenveni sou chanèl vizyon an pou nou fon ti refleksyon de sa ki pase, sa kap pase e sa kap kontinye pase an Ayiti. Mwen byen kontan rankontre nou jodi an pou nou fon ti pale. Jodi an fè 1 an 1 jou depi ke ansyen prezidan Jovenel te asasine lakay li e jiska prezan pa gen anyen ki fèt. Lajistis pa an plas. pa gen moun vreman vre ke la jistis arete pou yo bay ou pou yo fè konnen ki jan Jovenel mouri. Yo te pale de peyi Dayiti, yo di ou peyi Dayiti, tè an, li pase 4 epok. Premye epok li te pase, se te epok. Endyen yo. Dezyèm epòk ke li pase se epòk Espanyòl yo. Twazyèm epòk ke peyi an konnen se epòk Fransè. E katriyèm epòk lan se epòk Ayisyen an. Se tan Ayisyen an ke nou gen dwa di ki te kòmanse depi 1804 jiska no jou. Men epòk sa a. son epòk ke peyi an pa janm ap respire, pa janm pran souf. Pou ki rezon ke si w gade, an n fè yon ti gade pou nou wè, depi 1804 jiska no jou, peyi Dayiti konnen anpil drapo. Drapo nwa e wouj, drapo ble e wouj, drapo nwa e wouj, drapo vètikal, drapo orizontal, li kouvri tout sa yo. Apre, ou vin wè peyi Dayiti, ki sa k vin pase? Li chaje, li chaje kòb, diferan kòb. Peyi Dayiti chaje diferan kòb. Ki kòb? Li gen goud, li gen dola. Ayisyen, li gen dola ameriken. N ap repete ankò, li gen goud, li gen dola ayisyen, li gen dola ameriken. Li gen lang, li gen kreyòl, li gen franse, li gen angle, li gen espanyòl. E si ou vle, li t ap gen laten, li t ap gen grèk, li t ap gen tout sòt de lang. Sa vle di ke depi epòk 1804 la jiska kounye an, Se yon tan de konfizyon. Tout moun konfyouz, te tout bagay. Olye ke yo rete a yon sèl bagay. Tankou peyi vwazen nou, gen yon sèl lang, espanyòl. Tout moun aprann an espanyòl. Li gen yon sèl kòb, peso, tout moun depanse an peso. Ayiti gen yon lang. Katrevendis pousan. Pèp lan pa konn li, pa konn ekri. Men yo pale kreyòl. Dis pousan konn li, konn ekri, yo pale kreyòl e yo pale franse. E prèske tout sa k ap fèt lan peyi an, se an franse ke l ap fèt. De se ka, tout sa k ap fèt lan peyi an, se pou yon ti gwoup, pou yon ti pòsyon de dis pousan an k ap fèt. Katrevendis pousan rete lan tenèb. Lè w al achte lan yon makèt, oubyen kèlkeswa, yo mande w kijan w ap peye, an goud, an dola ayisyen ou dola ameriken. Poukisa tout konfizyon sa yo? Poukisa nou pa gen yon sèl lang ki pale, ki ekri, dat sèt, ki rele kreyòl? Paske m konnen gen anpil moun ki pral di, wi, gen e lang kreyòl yo pale an Ayiti, yo fè diksyonè pou li, yo fè gramè, yo fè wa, men se pa vre, se pa li. Yo anseye lekòl. Lè w al lekòl, yo anseye w an franse. Ou kapab etidye kreyòl lan, w a di ke w etidye l tankou yon lang ki etranjè. Tankou menm jan w ap etidye angle oubyen espanyòl oubyen laten oubyen grèk. Yo dwe, depi matènèl jiska filozofi, antre lan inivèsite, yo dwe anseye an kreyòl. Poukisa nou rete lan fransè an? Nou di ke tan fransè an fini, kounye an depi 1804 se tan ayisyen an. Men kisa kap pase, se menm bagay koutim fransèz lan nap itilize. Se menm lang fransèz lan, tout bagay ke fransè fè, se konsa. Nou menm eseye pale menm jan avèk fransè an. ki pa fè sans. Se konfizyon sa a ki bagay. Nou fèt pou nou aprann tout moun kreyòl. Èske ou vle konn pale franse? Wi, kòm yon lang etranjè, men pa lang peyi an. Depi 1804, Lang franse a pa egziste ankò pou Ayiti. Li pa ka lang nasyonal la ankò. Kreyòl, 90 pou san yon pèp se kreyòl li pale, dan se ka, si ou vle travay pou pèp lan, 90 pou san an dwe benefisye, se 90 pou san an. 90 lan pi gwo ke 10 lan. Pou ki sa tout sa k ap fèt se pou 10 lan e pa pou 90 lan? Ann eseye lojik. Nou pa di w moun pa konn pale fran, pa eseye pale franse. Nou pa di w pa eseye pale angle. Nou pa di w pa eseye pale espanyòl. Kèlkeswa lang ke w vle pale, w mèt eseye pale l. Yo dwe aprann ni lekòl ki pa pwoblèm. Men lang nasyonal lan gen yon sèl lang nasyonal, se kreyòl. E pou moutre ke se lang nasyonal lan ke l ye, ou dwe anseye l depi matènèl jiska inivèsite. Se konsa tout bagay ye, swa ale Ozetazini, kèlkeswa depi lè w ti moun ou antre lekòl jiskaske lè w inivèsite, se angle w ap aprann. Ou ale lan peyi vwazon ki Sendomeng, depi ti piti jiska inivèsite, se an espanyòl ke w aprann. Poukisa an Ayiti se an fransè ke w aprann e poutan se 10 pousan sèlman ki pale fransè? Ki eseye pale fransè? Paske se pa tout 10 pousan an ki pale fransè vrèman vre. Ann eseye poukisa moun nan sa vle di ke moun nan li vin genyen yon pyè dachòpman li pa konn fransè epi wap eseye l pale fransè gen moun ki ta gen dwa trè fò si l te eseye si yo te eseye aprann li an kreyòl li tap pwogrese anpil men le fèt ke se an fransè l pa konn pale fransè li oblije rete lan wout. An nou pale de kòb lan. Ou fèt pou gen yon sèl goud, yon sèl kòb, goud lan. Lè w ale, ou peye an goud. Se pa di m di w moun pa ka peye an peso, se pa di m di w moun pa ka peye an dola ameriken. Men afè dola ayisyen an, l pa fèt pou l pale ankò. Afè peye an ameriken an, se yon opsyon pou l ye. Men tout moun dwe peye an goud. E se goud tout bagay se an goud san pou san. Se pa di wi men se an goud wi nou pale men se pa vre lè w bay ou toujou mande eske se an dola ameriken ou oblije konvèti l an dola ayisyen oubyen dola ameriken non se goud ki pou tout sou tout teritwa lan se kreyòl ki pou tout otorite sou tout teritwa lan Se pou drapo, se yon sèl drapo pou ki tout otorite. Mwen konnen se yon sèl drapo. Men ann ale nan drapo ke ansèt nou te ban nou. Ke Desalin, ke nou konnen se li menm ki te libere peyi an, se drapo nwa e wouj ke l te bay, an nou drapo nwa e wouj. Nou pa bezwen di nwa e wouj kou Joseph vini li chanje l an ble e wouj oubyen l te menm chanje l an blan e wouj oubyen wat non se te drapo sa yo te bay nwa e wouj an nou rete avè l sè di ke an nou rete pou nou pa konfyouz pou pa kreye konfizyon nan tèt moun plizyè drapo ki drapo wap pale ble e wouj oubyen nwa e wouj lajan ki lajan wap pale goud oubyen dola ayisyen oubyen dola ameriken Ki lang wap pale? Kreyòl oubyen fransè oubyen anglè oubyen espanyòl? Ou wè konfizyon an? Si nou di tè an pase 4 tan, 4 moman, 4 epòk, epòk kounye an se epòk ayisyen ke li ye, depi 1804, an nou rete. Nan Ayisyen, drapo nwa e wouj, lang kreyòl, lajan goud. An nou rete konsa. Gen anpil moun ki pral di yo pa wè sans li. Wi ou pa wè sans li paske w ap evolye nan goud, dola ayisyen, dola ameriken, so w ap fè kòb. W ap evolye nan pale fransè, paske lè w pale fransè avèk pèp lan, ou vin mete l nan yon kwen ke l paka eksprime l, l oblije ap di w wi, non, wi, non, byen l sekwe tèt li, dan se ka se ou k gen la haute main, paske se ou sèlman k ap pale, paske se fransè w ap pale. Men si w t ap pale kreyòl, ou ba moun nan yon posiblite pou l negosye avèk ou menm. An nou wè sa. Si nou renmen Ayiti vre, an n ale anba a, lan fondman an. Anba a, se tan ayisyen ke nou ye, an nou fè Ayiti 90 pousan konprann ki sa kap pase. Sèdike peyi an e pa pou 10 pousan an sèlman li ye. Sèdike se 10 pousan an, se li k prezidan, se li k senatè, se li k depite, se li k direktè, se li k administratè, se li k tout bagay. Paske tout bagay la son sistèm fransè ke li ye e se yo k pale fransè. Ti pèp lan se kreyòl ke l pale e pa gen administrasyon ki pale kreyòl. Yo gen dwa di yo pale kreyòl, men depi w parèt menm resepsyonis lan se an franse ke l resevwa w. Mwen vle ke yon moun di m ke se pa vre. Men m chita nan lakou an m ap fè, m ap fè ti refleksyon sa avè w. Ok, nou fè l an kreyòl, sela vle di ke san pou san pèp lan ap konprann sa m di an. Men si m t ap fè l an franse, se dis pousan k t ap konprann sa m ap di an, katrevendi pousan an te ka tande yon mo. Paske gen anpil mo franse ki lan lang kreyòl lan. Li t ap tande yon mo. Men si w fè l an kreyòl, ou fè l pou tout moun. Pou tout pèp ayisyen an. Se konsa nou vle fè l. Pou tout pèp ayisyen an. Le sorte ke pou moun yo kapab byen enbi, pou yo konprann sa k ap pale an, si moun nan pou l pou l diskite, pou l diskite, si pou l negosye, pou l negosye. Paske l ap fèt lan kreyòl, l ap fèt lan lang li, lang ke l konnen an, lang ke l tande an, lang ke lè l leve an, e li l pale, se li l tande. Se pa fransè. M pa gen anyen kont fransè. M pa gen anyen kont anglè. M pa gen anyen kont espanyòl. Men se konsa pou nou fè l. Kèlkeswa sa peyi vwazen nou ap fè, li fè l an espanyòl. Ke tout moun tande l. Kèlkeswa sa ameriken ap fè, li fè l an anglè. Ke tout moun tande l, tout moun konprann li. Menm fransè an ap imite. Kèlkeswa sa l ap fè, l fè l lan lang fransèz lan. Se fransè l pale. Tout moun tande l, tout moun konprann li. Paske tout moun se franse yo pale. Li pa fè l an kreyòl, li pa fè l an angle, li pa fè l an espanyòl. Li fè l lan lang matènèl li. Poukisa nou pa aji lan lang matènèl nou? Diskou ap fèt, selebrasyon ap fèt, li fèt pou l fèt lan lang matènèl nou an. Lan lang kreyòl lan. Se li nou dwe itilize. An nou eseye konprann. Sa fon pati de sansibilizasyon an. Sa fon pati ke pou nou pa kreye konfizyon nan tèt pèp ayisyen. Mwen di nou mèsi. Mwen di nou mèsi e a byento. Non pa mwen se te Frantz Torchon. Babay.